Nou wè sa yo fè papa m. Nou gen m konnen anpil nan nou te gen chans wè foto yo ou mal chans wè foto yo pou n wè sa yo te ka sa moun sa yo ka fè yon moun ki vivan. Fò moun sa yo mande pèp la padon. Yo te pwomèt ke Jovenel Moïse prale peyi an pral fonksyone tout bagay pral bèl konprann solisyon an se tranzisyon la fameuse phrase. Sa fè 4 an nou an tranzisyon pa gen anyen k amelyore. Okontrè, nan twou ke nou ye jodi an, mwen menm, antanke pwofesyonèl an politik, lè m ap reflechi a twou sa, m prèske pa wè echapatwa. Donk, se ki ve di, yo mete nou nan yon pozisyon, nou te deja nan yon pozisyon prekè antanke pèp, men la yo mete nou nan yon pozisyon kote ke nou konplètman ajenou. Poukisa? Kote yo? Poukisa nou pa tande yo? Paske sa m sot di w talè a, se kounye a y ap fè kontra yo, se kounye a y ap fè kòb yo, se kounye a y ap peye Leta. Yo pa bezwen fè bri. Yo pa menm bezwen parèt ke se yo menm ki la menm. Yo mete yo nan yon pozisyon kote ke y ap dirije nan lonb. Men moun sa yo, nou konnen yo. Achiv yo la. Se pa yon kesyon de vyolans. Mwen pa preche vyolans. M toujou di l.
dezyèm men, ni twazyèm men, se pa materyèl ribi. Istwa ap kenbe, Doktè Boulos prete nan ona 700 milyon de gourd e l vini avèk dè prèv kote li ranbouse lajan an a lè. Listwa ap kenbe, Doktè Boulos di si senatè ak depite yo remèt lajan ona k nan men yo, ou prè ou menm pou pa nan ret tann ou tou peye pa w lan.
Istwa ap kenbe, Doktè Boulos ankouraje frè l pou dedomaje viktim a Fébril Évallaudon yo. Istwa ap kenbe ke konpayi Olandèz la bay yon premye tranch kòb, se Pierre Espérance yo te bay li pou bay moun yo.
Istwa ap kenbe ke Doktè Boulos pa konnen si moun yo jwenn li ak yo pa jwenn li, sa l pap antre ladan l. Istwa ap kenbe ke ou prè pou ede frè w dedomaje moun yo pou fèmen dosye sa definitivman. Mesi anpil wi.
Listwa retiendra ok. Mal kay prezidan an m di prezidan sa m pral di la yon gwo bagay wi. Ewi fò di li nou gen gwo bagay nou pral di w la. Ou vle reyisi?
Li di m wi. Anfèt m pral di w yon mo malerezman sèl kandida ke m sipòte k janm gen se Jovenel Moïse.
Donk ou wè m di malerezman paske Lè w resi sipòte yon moun ki genyen an, Epi se pi gwo epi bay yo enposti, vire. se lenposti. Se lenposti. Sètadi ke se pi gwo desepsyon ke ke m pral nan vi m. E gen bagay m pral di la maten an k pral choke moun. Twa mwa apre Jovenel monte. M al kot prezidan Jovenel. M di prezidan ou vle lakay li.
Lakay li.
E vwazen nou ye. E vwazen nou ye. M pa konn al nan palè. Ou tou pre a, ou pa bezwen pral mete nan palè. E fò m di ou ke pandan Jovenel prezidan m pa kwè m al 5 fwa lakay li. Ok. Ok. M al kay prezidan an, m di prezidan, sa m pral di la yon gwo bagay wi. E wi, fò w di li, nou gen gwo bagay nou pral di w la. Ou vle reyisi?
Li di m wi. M di si w vle reyisi fò w fè avèk Mateli Sa Preval te fè avèk Aristide la. Kenbe l deyò. Ou pa ka gen 2 prezidan nan peyi a. PAM ou te tande non. A m pa t konnen w te di sa. Oh! M vin la non refleksyon. Men m pral di w desepsyon m pran. Pa bliye non Doktè. Bon, non tann mwen. Ban m di w desepsyon m pran. Pou m wè se pa pa m non w kopye. Non, m pa t konnen.
An ki lè w di sa? Ki lè w di sa? Ou tande jounal la. M vini non refleksyon. On semèn aprè envestiti Jovenel Moïse. Pèp Ayisyen ka demanti m. M di Prezidan Jovenel, m pral di w on bagay la, etidyan m yo ka kouri dèyè m lè m al nan sal maten an. François Duvalier dizè, La reconnaissance est une lâcheté. M di timoun yo pa pran sa a. La reconnaissance ne doit pas être une lâcheté, la reconnaissance doit être une vertu. E sa m te di timoun yo. M di nan ka pa w la, M preskri w la rekonesans yn lachte a pou Joseph Michel Martelly. Sinon, w ap echwe w pap reyisi manda w la.
Pandan mwen menm m pral eskize timoun yo, poukisa m di yo pou yo sèvi rekonesans kòm vèti pandan ke ou menm m preskri w rekonesans anvè Martelly, U ta dwe on lachte pou w ka jere pouvwa w la. Sinon, pi gwo andikap, pi gwo antrav ou pral genyen sou 5 an w lan, se antrav avèk ekip Martelly a. M te di sa on semèn. Ou raple w? E dènye okazyon potko rive jwenn li. Wi.
Ban m di w kòb. Ki lè w di pou m? Larekonesans an avril. An avril. E apre mwen? Wi apre w. Apre w.
Larekonesans est une vertu, an n kenbe l konsa. Paske m pral di w kisa. Ou pa oblije rekonesan Lò nèg pa kite w fè travay ou, se pa lachte ankò l ye. Èske w konprann sa m vle di w? Sètadi ke si apre 7 fevriye 2017, ex prezidan Martelly te antre lakay li, a la limit, alon dire sa, jan Preval te fè an 2001, l al l al Marmelade, ou pa janm tande site non l, ou pa janm tande anyen. Ok? Ou pa ta ka di prezidan Jovenel fò l fè yon jan avèk Martelly. Men lè yon nèg me fè yon kabinè ou pa chwazi yon minis, se ansyen prezidan k chwazi prèske tout minis yo, ou gen yon pwoblèm. Ou deside ou se yon doubli.
Donk a se moman, si w ta deside pran kouraj ou pou w fè sa w di a, m pa ta gen pwoblèm avè l, li pa yon aspè ou ak de non rekonesans. Men m pral di w pi rèd la. E se yon seri de akimilasyon, paske ou pral rive sou kesyon 6, 7 jiyè a, se yon seri de akimilasyon ki mete m jodi a kote m ye a pa rapò a Prezidan Jovenel. Paske se yon moun mwen konnen depi 2004.
E Jovenel te konn vin nan biwo m, e Jovenel ap rakonte sa l ta renmen fè dan Nòdwès, sa l ta renmen fè dan Nòdès, sa l ta renmen fè Okap, gen nèg ki te gen pwojè izin solè, plèn di van, areyopò Pòdepè. Se te plen bagay nan tèt li. Lè w wè nèg sa rakonte w tout bagay sa yo, epi lè l apral avè w, e di l ka ba w o santimèt kib konbyen dlo k gen nan tèl rivyè, konbyen dlo a, ou konprann?
Ah nonm sa vin nan emisyon an la al bat tout moun chif la prale li pa gen papye devan li oh oh m pran nan blòf la tou m pran nan blòf la tou an di ba yo jan li a m pran nan blòf la e se pou sa k je pale de lenpostur ou menm ou di blòf men an ki sa w pran menm baka paske non men w di l ou di l ou di l li vin la li rale yon bann bagay pou konvenk nou Li te vin la avè de kandida ki vin la bèbè genyen ki eswe ap eseye figi yo, li menm li chita la lap deplwaye. Atè lan sèl gon kwe 18 novanb nou ba yo espas anpil kandida la, bon drapo moute sou li tèlman nonm nan gen bagay lap depoze. Donk ou menm menm ou ka di blòf an fanmi lesperyans ou. Donk wi men kilè desepsyon w lan vin konsome. Koute koute koute e. Depi lè dabò bidjè 2017 la, an oktòb 2017, bidjè kriminèl la, ok, m te rele prezidan Jovenel m di l m pa ka konprann ke se sou pi piti yo ke w monte taks e pou w pa monte taks sou pi gwo yo. E ke mwen menm ki vann machin, m ta rekòmande w monte taks sou tout machin de liks yo epi retire okontrè, retire afè Ogmantasyon kat didantite, paspò, bon m te menm vin avèk yon ide pou li. M te kalkile sa t ap koute l 28 milyon dola. M di l bay tout Ayisyen premye paspò yo gratis. Ann ofri tout Ayisyen premye paspò yo gratis. A wi.
Se t ap yon bèl bagay. Ou konprann? Menm si se yon paspò enn an w ba li. Paske l konnen nan 1 an kounye a ou pral vin fè kòb la. Li pral renouvle, wa fè kòb la. Non men paspò pou w fè kisa? Hein? Paspò kisa? Paspò pou w fè kisa? Non paske nou gon pwoblèm didantite nan peyi a. Nou gon gwo pwoblèm didantite nan peyi a. Wè, pa egzanp, sou talè n pral pale de sa, de skandal nouvèl kat didantifikasyon nasyonal la. Fò n pale de li. Wi, men koute. E men se ton fason pou te montre ke. Ou vle rapwoche w de pèp la. E pèp la paspò a enpòtan pou li. E pa di w di l pati non. Men paspò a, ekout, majorite ameriken gen yon paspò nan men yo. Majorite dominiken gen yon paspò nan men li. Kankou l gen, pandan l gen sedoula, se sa? Pandan l gen sedoula. Donk. Kote leta ta pral rantre lajan sa a nan paspò etandone se yon paspò sibvansyone? Men, ann pa pale de rantre lajan, paske toutalè lè n pral pale de gaz la, m pral montre w konbyen kòb kap gaspiye nan peyi dayiti kaf anpil bagay ok
wi kote yo ka antre kòb la lè di ke e se pa kòb ki manke nan peyi a mesye lèm wè yon prezidan pati al mande taiwan 150 milyon dola son wont wi paske gen plis ke 150 milyon dola atè a Dan kontrebann nan sèlman gen 450 milyon dola. Dan enpo sou le revni nèg ki pa peye. E se pa sèlman sektè prive non, sektè prive se yon gwo mòso. 450 milyon dola nan kontrebann? Nan kontrebann, sou fwontyè a. Gen 300 milyon dola enpo sou le revni. Ou konprann? Donk, e ban m ba w egzanp ankò de pwofesyonèl ki pa peye. Mesye, kòman nou vle ke yon premye minis ki pral premye minis se lavèy l al peye 5 an an aryè? Jacques Guy Lafontant se sa l fè. Or sa vle di l fè 5 an l pa janm peye taks. Lè w nèg konsa vin premye minis ki moralite w genyen pou di a sitwayen ayisyen an fò w peye taks chak ane. Nou sòm len dè rare peyi ke la frod fiskal nè pa kriminalize. Ou nèg pa peye taks, ou fè 10 zan ou ale, yo ba w amann, e ben w konn sa sa k rive? Sa vle di ke ke se swa nèg sektè prive, ke se swa pwofesyonèl, li prefere pran chans lan. Li di jou yo bare m, y a ban m yon amann, m a peye l.